Yo, sa kap fèt, sa kap fèt, se James Messager an. E, tande m. Anpil fwa m konn tande moun ki di konsa ke yo pa renmen antre nan relasyon oubyen gen yon relasyon avèk yon zanmi. Or, yo santi moun sa a twò pwòch yo pou yo gen yon relasyon ansanm avèk li. Ban m di w, se pa sa ditou. Si tout fwa ou wè moun sa kòmsi ou vin fil moun sa ou anvi koupe moun sa oubyen ou anvi koupe avèk moun nan epi pou jete w ou pa menm bezwen antre nan yon relasyon avèk li oubyen ou pa menm bezwen eseye yon relasyon ansanm avèk li paske nou se zanmi men si tout fwa ke ou renmen moun sa serye ou serye ou mèt eseye genyen moun sa ou mèt eseye gen yon relasyon ansanm avèk li rezon m pral di w l ap ede nou anpil. Dèfwa 2 moun konn nan relasyon, epi yonn pa konnen twòp bagay de lòt. Ou pa konnen ki koulè prefere moun nan, ou pa konnen ki manje prefere moun nan, ou pa konnen anyen prèske prefere moun nan, ou pa konn anyen de moun nan, ou pa konn twòp bagay de moun nan, tankou sa moun nan renmen, sa moun nan pa renmen vrèman vre. Sepandan, 2 moun ki zanmi, prèske yo tout konnen tout ti bagay de yonn antre, de yonn avèk lòt. San plezi pa la. Si w gen yon moun nan vi w konnya la, ou gen yon relasyon, eseye zanmi moun nan plis ke ou jere relasyon ansanm avèk li. Tande m byen. Eseye jere amitye ansanm avèk li dabò e plis toujou olye de jere yon relasyon. Rezon. Si w bezwen koupe, si w bezwen koupe avèk yon zanmi, w ap koupe moun sa oubyen w ap koupe avèk moun sa paske se zanmi nou ye. Si ou bezwen pale avèk yon zanmi, de tou e de ryen, w ap pale avèk moun sa paske se zanmi nou ye. Si w bezwen sòti avèk yon zanmi, w ap sòti avèk moun sa paske se zanmi nou ye. E si toutfwa w bezwen jwe tou, w ap jwe avèk moun sa paske se zanmi nou ye. Si w bezwen jwe avèk yon zanmi, w ap jwe avèk moun sa paske se zanmi nou ye. So, m vin reyalize ke gen yon amitye ansanm avèk yon moun, mo ki rele amitye a se yon mo ki trè trè trè trè trè fò. Oubyen mo ki rele zanmi yon lòt yon moun se zanmi w son bagay ki trè fò li ye. So, ankò, si tout fwa ou bezwen yon relasyon serye ansanm avèk yon moun, pa kouri moute sou moun konsa. Si w ka eseye jere yon amitye ansanm avèk moun nan dabò, eseye zanmi moun nan dabò. E si tout fwa ou gen yon moun nan vi w aktyèlman, olye de jere relasyon, ou byen jere yon yon jere relasyon avèk moun nan men jere yon amitye ansanm avèk li plis m kapab di 70 pousan amitye e 30 pousan relasyon èske ou konprann 70 pousan amitye e 30 pousan relasyon lè sa a wap konnen anpil bagay de moun nan N ap alèz pou nou pale de tou e de ryen. Si nou bezwen fè nenpòt bagay, n ap ka fè l ansanm. Si moun nan bezwen fè yon bagay avèk yon zanmi, si l bezwen yon zanmi pou l pale, si l bezwen yon zanmi pou l jwe, si l bezwen yon zanmi pou l sòti, si l bezwen yon, si l ta anvi koupe yon zanmi, ebyen n ap ka fè tout sa yo ansanm paske dabò nou se zanmi. So, ankò, sa se James. M renmen nou anpil. Eseye sa epi ban m fidbak yo. M ap tann nou.